Bonjour Otep Shalom se la prètrès Jesus Nina Maisha rest in peace premye jou te fè frekansite w avèm nan m tap priye nan pye w map di w kisa m fè w paske m pa fè w anyen nou menm sou Facebook son pakèt bann soumoun nou ye. Nou pa konn pitit moun, nap rele pitit moun bouzen, nap di pitit moun koulangyèt manman yo, nap joure manman moun, epi son ekip sanwont nou ye. Nou menm ankò, yo fin lave bounda koko pitit nou. Nal foure kò nou anba men moun sa, nan kòkòday avèl. Mwen toujou di sou paj mwen. M pa chanm bliye. Menm si m padone m kite yon tras pousyè. Kou m te fèk parèt la mwen di nou konsa. Premye moun kap mouri sou Facebook la map pete fyèl li. M pa manje pwa m pap ka kaka pwa. Nina Maisha rete yon jou m pa konn si ki sa te pran l. Li antre anndan manman manman m ki mouri jou ki te fè manman m 1 an li mouri a Nina Maïsha rete san ke m pa fè l anyen li trete manman m de bouzen li trete manman m de kaka santi kaka m t ap sipliye l m ap di l fè kite sa. Aprè l janbe nan granmè m. M te joure granmè m, bouzen santi. On granmè m, on Israelyèn ki pa menm Ayisyèn. Ki fèt ak Tiberiat an Israyèl. Pi gwo kabalis ke Israyèl te genyen, lè granmè m mouri, ou gen 16 prezidan ki deplase al nan antèman granmè m. M pa di w anyen. Kounye w janbe nan pitit fi m ki gen 7 tan 11 an ou pèmèt ou rele yo bouzen? Ala frekan w frekan. Jou w te di sa, li te 15 è. Ou rale bib ou, malgre m te bliye w wi, ou rale bib ou, ou tann 10 jou aprè, ou rale bib ou. Ou di w pral chire bib ou 7 fwa nan chak kafou pou mwen. M pa pran menas a la lejè mwen menm, ok? Pa pran menas a la lejè. Atansyon. Ou di, ou fon live. Ou pral chire bib la 7 fwa nan 7 kafou. M di, ahan. Padone m te padone ou la, m te kite ti tras pousyè a. M tounen nan kafou a. M ranmase pousyè a. M mennen lakay mwen. E tout moun ka di ou. Menm kaptèn zen li tap swiv bagay la byen. Jou sa ou te rale bib la ou tal retire l 7 fwa nan kafou m pa konn sa ou tal fè. Kisa m te ekri w jou sa tout moun te wè l. M te di aswè a map voye w lopital. Menm jou swa a 4 èd tan aprè ou pat al lopital. M te kòmanse padone w ankò paske m gen yon bon kè.

Mwen te di ou sou se levanjil, m pap ka manyon. M di ou sou pa levanjil, se nan kaka wap pase kreyatè a, m ap manje ou. Se sa m te ekri ou. E tout achiv yo la. Tout moun ka pran achiv yo, poste yo. Jou swa a m te fò wè m voye w katrèd tan aprè nan lopital. Aprè lè w vin fè frekansite an ankò, m ba w vag. Aprè w fon layv sou youtube w al poste l, se lè sa w fè plim leve sou do koko m. Ok? Lè m wè w fè sa, kounye a m di non. Kisa m te di w? M te ekri sou live ankò, m te ekri pòs. Anpil moun ap ba w pòs la. Tout pòs yo la, anpil moun gen pòs yo. Moun se sa nou ye. Sa sèlman n ap fè. Poste bagay, al poste pou moun pou fè zen. W ap jwenn pòs la. N ap jwenn pòs la. Mwen te ekri avan m pete fyèl ou. M gen pou m fè kò fè maling. Ki sa w te gen pandan w te lopital la? Maling pa t leve sou ou, pa t ap fè videyo pou wè maling leve sou ou? Apre m ba w vag. Mwen di w konvèti! Ou relem nan telefòn byen mesaj yo la demen map poste yo byen aswè a si nou vle map poste yo. Ou dim wi ou anbrase letènèl. M di ok. M diw lè w rive lakay ou jete depi se kaka w konn mete sou ou pou abiye toutouni, ranmase Bondye pou pou vrèman. Ou dim wi wap fel. Mwen te diw si w pa fel menm kwayans lan w genyen wap pase kreyatè a nan kaka map tounenl kontrew m pete fyèl ou se sam te diw m pa janm voye wòch kache men m mouri deja m pa moun ki travay pou paradi mwen m gen bon kè se vre men lèm lage nan moudon m lage tout bon Mwen te di ou ankò. Fè respè ou. Ou kontinye. Menm lò lopital la ou lò men nonm. Se dènye erò ou te fè a. Sa vle di m ba ou 8 chans. Nevyèm nan m pran ou. Ok? E pi dat set. M ap tann fanmi ou. M ap tann zanmi ou. Konabè ou. Tout sa w genyen. Do koko pretrès la laj. Dayè nou wè lajè fèy krèk mwen m laj. Pa travay pou paradi. Lè m rankontre avèk vagabòn. Fo levanjil. Ok. Mwen te di w sa. Bliye m mwen te di w bliye m. M tap bliye w. Men malgre tout avètisman m ou tounen nan lopital ou sot yon kaka sou mwen ankò. Alò. Otep ni nan maisha rest in peace na wè yon jou kanmèm ok map mouri tou wi enhen men avanm mouri map pral anpil deyèm paske nou sou moun trop sou facebook joure pitit moun bouzen di pitit moun kaka fè pitit moun tromatize cherim pa pran chans avèm pa pran chans avèm M pa anmède moun. Pa vin anmède m. Shalom.